An sosyete, panik an Ayiti, panik nan mond lan, panik tout kote, ebyen nou pral baw detay, nou pral baw enfòmasyon, pandan Etazini frape Iran, ebyen fòk nou diw mèsenè yo frape viv ansanm, sitiyasyon an konplike, plizyè dronn, plizyè bonm lage, Donk son sitiyasyon ke anpil moun ap pete kouri nan vilaj de Dye alèt wouj ebyen gouvènman dekrete kouvrefe alèt wouj sou vilaj de Dye sou dèlma 6 ansanm avèk gran ravin nan menm tan ebyen moun ki tap chèche nouvèl chèf gang ti lapli nou gen nouvèl li jodi a la yo lage 2 dwòn sou machin ti lapli a Bagay la ki gate nan minit nap pale la la sosyete menm jan ayisyen nan strès nan peyi etazini anpil moun ap debake nan gwo magazen sa ki rele costco pou al achte dlo al achte tout bagay paske ou pa konn kisak pral pase etazini ebyen se konsa sitiyasyon an prezante nan peyi dayiti tou anpil moun vilaj de dye gran ravin ap pete kouri mèsenè yo kap frape la sosyete ebyen fòk nou diw jodia la lapolis touye plizyè bandi Nan Kenscoff, yè swa li te fè 1 è di, bon ann di 11 è di swa kote nèg avèk zam nan Kenscoff te kòmanse ap pete kout bal. A 1 è, te vin gon silans total, ki sa k pase mesye yo kidnape yon doktè, enben lapolis ki touye 27 bandi yè swa nan Kenscoff. An nou ale nou nan Pènye, sitiyasyon an konplike jodi dimanch la, utag pa vle bay Vitelòm yon souf menm. Ebyen utag ki pran papa vitelòm e papa vitelòm al bay ki kote vitelòm ye granmoun nan tèlman pran kalòt nan men ajan utag yo granmoun nan depale la sosyete ebyen fòk nou di w gwo panik ki genyen nan etazini avèk dosye Michel Martelly a ki retounen pi rèd ebyen fòk nou di w Michel Martelly kapab depòte wi nan dosye Jovenel Moïse la plis dosye Bandi avèk dwòg, Michel Martelly nan kouri la sosyete. Ebyen fòk nou di w, pitit Jovenel Moïse la ki se Jovlè, li menase pou l fè mare Martine Moïse, si tout fwa Martine Moïse ta enplike nan dosye lanmò Jovenel Moïse, ebyen Jovlè sèmante L ap fè mare Martine Moise. La sosyete jodi dimanch la, plizyè dwon lage nan Vilaj de Dye, dwon lage nan Gravin, dwon lage nan Pènye, bandi yo pa ka reziste, enben Jeff Kanaran nou konnen ki fon trè bèl kay nan Kanaran, misye fè konnen ke olye li pèdi kay la li pito depoze zam, li pito bay dosye bandi a vag, paske se tout se sa ki te tout rèv li, tout plan l, pou l te gen yon bèl kay pou moun ap gade tankou se kay boujwa yo. Efektivman, zanmi entèdonte, nou wè Jeff Canaran ki gen yon trè bèl mezon. Sa se yon bagay serye. Ebyen, misye fè konnen ke li pito depoze zam olye li lasosyete e kite lapolis kraze e kay sa. Yon lòt bò, lasosyete nou konnen Lanmò San Jou ki k ap òganize yon pwogram jodi a la. Ebyen, Lanmò San Jou ki t ap fè tout sa k depan de li pou lapolis pa vin nan pwogram nan, t ap bay presyon ke. yo gen barèt, yo gen sesi, yo gen sela, enben lapolis debake, dwòn kamikaz resi rive nan Kwadèboukè, anpil moun mouri, kout bal ap chante, jwèt la santi di nan Kwadèboukè, lanmò san jou resi jwenn avèk zo grenn li, gade ti chèz ba w, N al tande detay, an al tande enfòmasyon. N ap tounen tousuit pou n vin pote plis detay konsènan Izo Vilaj de Dye. Enben, fòk nou di w chèf gang Vilaj de Dye a ke yo arete 2 kolonbyen pou li. Bagay la gate! An al tande detay, n ap vini zanmi entènot. Wi, bon dimanch! Nou kontan dèske nou ansanm nan moman sa medam e mesye, byenke Pandan map pale avèk nou la ebyen se panik e se strès e spesyalman sa kap pase la nan peyi Iran. E wi nou te gentan di w li depi nan premye edisyon an, se ofisyèl bò kote Lèzetazini ki bonbade e plizyè sit e nikleyè Iran. Donk se sè sèten gen panik, gen anpil enkyetid men Atansyon medam mesye atansyon ebyen aprè atak la ebyen Iran bò kote pal yo reyaji e yo menase Lèzetazini dirèkteman sa vle di kwa nou pral detaye pou ou paske apati de mentnan nou m panse ke nou sipoze gade sa kap pase alechèl entènasyonal sou yon lòt ang paske bagay yo konplètman diferan evidaman pandan nap pale de sa kap pase Ozetazini an Izrayèl, an Iran, men fòk nou pa bliye ouvri zye nou sou Ayiti paske gen anpil koze k ap pase nan peyi pa nou an tou, antwòt ouvri zye nou medam mesye, pa pran nan distraksyon, sitou avèk sa k ap pase an Repiblik Dominikèn. Brèf, Lanold m salye w, Staël, Amalik, mesye dam bonjou, bonjou, bonjou.
Bonjour Edimy, bonjour e Madame Sael e bonjour a Amalie ki ansanm avèk nou maten an e nou salye chak grenn oditè oditris chanèl Moun an fè bon TV. Evidamman nou kontan nan lè sa pou ke nou kapab enfòme ou. Ebyen jan ke nou konnen l deja le mond est bouleversé ebyen nou kapab di e genyen ebyen plizyè plizyè e misil nou wè la Donald Trump lanse pa rapò avèk 3 sit nikleyè iranyèn nan moman nap pale la genyen prezidan iran li menm ki reponn ke yo menase yo pral bay repons a lèzetazini nou pral pale de sa men nou wè tou an ayiti genyen la repiblik dominikèn ki finalman evakye pèsonèl konsilè yo an ayiti. E ki retire an Ayiti, ki sa sa vle di? Donk, mezanmi, Jan di misye di l la, nou pral genyen pou nou trè fokis, trè pridan pa rapò avèk konpòtman La Repiblik Dominiken kapab genyen e pa rapò ak peyi Dayiti pandan dènye lè sa yo sitou lemond èt abò dinn evantyèl twazyèm gè mondyal. Ann reveye nou pou n ki sa n ap fè. Ankò yn fwa, Madam Sorel, nou salye w. Bonjour, bonsoir, kelkeswa kote ou branche emisyon a lè sa a, nou salye w e n ap di w byenvini sou chanèl pa w la, chanèl Moun Afè Bon TV. Bonjou Jimmy, bonjou Leonel, bonjou Amalik.
Ebyen, m ap salye nou byen ba e nou santre balon an, nou santre nouvèl yo. Tout dosye yo prè. E dosye gè a ki genyen o Mwayen Oriyan an, e se yon gè kounye a ki antre Mwayen Oriyan an e loksidan. Donk gè a antre 2 antite sa yo ki genyen de zam ekstrèmeman pwisan, n ap gade jis ki kote bagay la pwale, èske se twazyèm gè

Ebyen wi la nou byen konfimel medam mesye efektivan te gen atak vè Iran lèzetazini konfime ke yo atake Iran e pa gen jwèt la frèm.
E wi Jimmy nou kapab di lèzetazini Donald Trump ki pran peyi Iran nan yon sipriz la Il y a pas il y a pas il y a pas plus de 24 heures de temps Donald Trump te anonse te te mande a peyi lan pou yo sispann pwogram nikleyè yo a sinon nan 2 semèn y ap atake yo ebyen nou wè sa pa menm pran menm 2 jou menm ebyen 24 heures de temps aprè Donald Trump atake peyi Iran kote ke gen 3 sit 3 sit ki atake la nou pale de sit sa yo ki se

Yo kalifye de frap sa de la pa de Donald Trump de yon frap eben barbar e nou wè tou Donald Trump bò kote pa l ki deja eben fon adrès a la Nasyon Zini kote ke l konfime efektivman vre li frape peyi Iran e l deklare si Iran pa rete nan wòl li pou sispann pwogram nikleyè l la eben dan lè pwochen jou l ap eben jisteman ankò yn fwa e atake Iran ankò donk nou wè Iran tou ki deja menase lè etazini pwal peye sa chè donk nou menm kisa nou kapab tire de sa a malik madam traye l. Atan men atan yn segond medam mesye pandan nou pale de sa ou konnen fò nou trè trè pridan nan enfo yo e pandan ke nou di w ke panik men atansyon ou konnen ke sou rezo yo la gen anpil e enfo de e youn ap kontradi kontradiktwa lòt e swa sou sit iranyen yo kounya la yo di w ke efektivman yo konfime ke lèzetazini yo bèl e byen e bonbade sit nikleyè Iran. Men, selon yo menm, m byen presize, selon medya iranyen yo, yo di w ke, ebyen, bò kote Iran, yo te gentan deplase tout sa ki gen rapò avèk nikleyè nan sit la. Sa vle di ke bonbademan ke Lèzetazini fè an la, yo pa fè anyen serye, medam, mesye, paske Iran te gentan konnen ke Lèzetazini pral atake yo, yo te gentan retire tout swadizan pwodwi nikleyè ki gen nan sant lan ebyen pa vrèman gen domaj. Sa a se selon medya iranyen yo. Donk, kisa sa vle di medam mesye? Ki di laverite? Kiyès ki pap di verite? Eske bèl e byen vre yo te gentan retire tout pwodwi sa yo yon fason yon fason ke se senpleman yon avètisman ke Lèzetazini bay ou pou pa di ke gon gon gon gon foulay jan nou konnen ap di l la menm jan nou konnen ap di ke e Didier Fils-Aimé lè lap lè yap lage drone yo e se nan manti yo ye avan yo lage drone nan yo gentan rele gang yo fè yo deplase eske se menm bagay la ke nou te kapab swiv la Lèzetazini ki pral bonbade Iran avan yo lage e e e swadizan misil sa yo Èske yo te gentan rele responsab iranyen yo pou di yo, mesye, nou pral bonbade, retire tout pwodui chimik yo ki nan tèl zòn, ki nan tèl zòn, yon fason pou pa gen dega? Èske se sa li ye? Eskize m wi medam mesye. E se sa ke bò kote Iran fè konnen, yo di ke efektivman pa gen ankenn dega posib. Ben, ou konnen, se politik, yo pa p jann di gen dega, e se sa k e ki politik la. Wi e Lionel, eskize m e Amalik e Staël.

Asenal nikleyè yo pa sou sou tè, yo sou tè. M ap repete tèm sa ankò pou moun yo konprann byen. Asenal nikleyè epi tout e e lojisyèl iranyen yo, yo pa sur terre, yo sou tè. Sa ke Lèzetazini tradui yo, se son de makèt vid. Tout bonm, tout gwo zam iranyen yo, yo sou terèn. E se la jisteman ke moun yo, sa fè lontan ke Iranyen yo tap prepare yo pou lagè a, misil yo ki pral soti pou frape Lèzetazini a, se anba tè yo pral soti e yap pran direksyon Lèzetazini, sera seta e yo pap menm konnen ki jounen menm amwen ke yo okipe syèl A mwen ke yo okipe teritwa selest iranyen yo. Lè sa avèk dron yap ka wè ki efektivman ke se pa vrè dega yo fè vrèman. M kwè ke iranyen yo klè latisu paske yo pa enbesil pou yo ta kite misil yo libelibè konsa su tè pou moun pase a drone pou kraze yo, pou moun pase avèk bonb, avèk ròkèt pou kraze yo. Tout bagay yo anba tè e efektivman tout kontwòl iranyen yo son se de kontwòl souteren. Wala, epi nou kapab di l li ofisyèl medam mesye, ke w vle ke w pa vle l, pe enpòt ki sa k ap ekri sou rezo, pe enpòt ki sa k ap ekri sou Twitter la, mwen di nou trè trè pridan paske chak medya bon bagay. Donk a se moman la ou menm trè pridan, e men li bèl e byen klè ke Lèzetazini ofisyèlman yo rejwenn Izrayèl nan gè sa a, e Iztayèl sa se klè medam mesye, ou mèt di sa w vle ou menm ke Ozetazini la, d'une manière ou d'une autre, Lèzetazini, e byen pou kounya la tout moun kenbe souf yo. Tout moun kenbe souf yo paske Lèzetazini yo rantre nan gè a ofisyèlman. Wi Iztayèl.
Wi, e malerezman, malerezman e guerre nan mond lan, e malerezman tou sa pral gen anpil repèkisyon sou e e la nature, ekolojikman, nou pral vrèman e fè fas ansanm avèk e men plizyè maladi, se sa lap toujou ye, nou pat swete ke sa rive la men e jan nou toujou ap dil, yon evantyèl twazyèm guerre mondiale Pa, enben enposib nan moman nap pale a la. Depi w tande grand puissance Lèzetazini, se sûr ke w pral tande Larisi, sa se sûr, e se sûr ke w pral tande, enben lòt peyi ankò an defansif. Donk malerezman gen anpil moun nan peyi Etazini, sitou Ayisyen ki gen anpil enkyetid pa rapò ansanm avèk pozisyon yo nan gè sa a, ki sa ki pral atann yo, e gen moun ki, enben deja ap spekile nan sa ki wè ansanm avèk majorite moun ki pral patisipe Enben nan guerre pou etazini se moun ki enben imigre ozetazini se migran yo ki pral enben patisipe nan batay sa e malerezman anpil perte de vi e poukisa se selman pou kapab afirme pouvwa yo afirme grandeur yo e malerezman ti moun yo pral bokou pli viktim nan e guerre sa e e amalik donk nou pat swete sa men malerezman e sa kapab rive nan a nenpòt kèl moman nou kapab tande twazyèm gè mondyal. Bon e nou kapab di madam Sayèl.
Jis yon segond, jan nou kapab wè sou imaj lan sou ekran an medam mesye,